Ôter hors de, c'est-à-dire retire nan mond sa, nan mond pèvè, nan mond ensekirite, nan mond kòwonpi sa, retire nan twou dyab, retire nan vagabondaj e pou w kapab fè de mwen, de ou, yon sitwayen selèst. Non sitwayen tèrès men se sitwayen selèst. Lòske ou se yon. Sitwayen Celeste, gon jan ou dwe ye, gon jan ou dwe konpòte, gon jan ou dwe parle, gon jan ou dwe reyaji, gon jan ou dwe reyaksyone, gon jan ke ou dwe bouje, gon jan ke ou dwe viv. Paske lè, lòske nou se sitwayen Celeste, mwen pa ka rete nan menm ansyen moun ke m te ye a. Non, lwen de la, li enposib pou ke mwen di ke mwen chanje. Ou di mwen mwen fè sè s kòn apèl yn tranzisyon yn tranzisyon otomatikman ou fè yon tranzisyon spirityèl amèn otomatikman ou fè yon tranzisyon spirityèl ebyen gon chanjman radikal spirityèl sosyal ki fèt nan ou otomatikman ou chanje davi paske konvèsyon vle di chanje davi konvèsyon vle di ou di mwen konvèti an li vle di chanje datitid chanje fason de parle fason ajir. Fason reflechi a, otomatikman ou rantre dan le wayom selès, ou di mwen dan le wayom de Dye, ou vin chanje konplètman. Li enposib menm a la nati pou ke mwen te yon ansyen volè, otomatikman mwen rantre anba zèl Jezi Kris, mwen chanje mwen pa volè ankò. Amèn. Otomatikman mwen te yon ansyen bouzen. Hein mwen se yon ansyèn fanm ki tap vann chè mwen pou lajan amen mwen te yon fanm mwen te yon bouzen ki jan nou konnen nan lang kreyòl la mwen te konn ap vann chè m pou avwa de lajan otomatikman mwen vin konvèti mwen aksèpte kris kòm sovè e mèt mwen vin pa yon bouzen ankò mwen vin pa nan pozisyon Pou ke mwen ap vann chè m ankò, paske mwen chanje davi, mwen chanje konpòteman, mwen chanje fason de viv, fason de parle, fason daji, mwen vin chanje konplètman. Otomatikman avan konvèsyon, avan mwen te konvèti, mwen te yon kourè dè jup. Mwen pat vle wè jupon fanm. Otomatikman kounye a, Dye rele m, li fè chwa de mwen, mwen vin pastè, ebyen gon jan ke m dwe ye. Bagay sa mwen dwe plonje nan fon labim e mwen pa dwe yon kourè dè jup ankò. Mwen pa dwe yon gason bouzen. Se pa sèlman fanm ki bouzen, men gen sè skonn apèl gason bouzen. Sè son dè kourè dè jup. Otomatikman kounye a m vin pastè, mwen pa ka yon pastè ki pa vle wè jupon ankò. Otomatikman mwen te nan mond lan, mwen te konn fè bagay sila yo. Otomatikman mwen vin aksepte Kris e m vin chanje konplètman, ebyen tout sa m te konn fè yo, mwen kite yo e mwen rantre dans une nouvelle vie, dans une vie parfaite. Alelouya, glory to the Lord. Si w wè ke ou te konn ap moute do kay moun, transfòme, retire po mete po, pandan ou vin konvèti e ou toujou wè w sou do kay moun, ou toujou wè w ap manje ravèt nan dòmi, ou toujou wè w ap manje krikèt nan dòmi, konnen gon travay ki poko fèt nan ou frè m. Gon travay ki poko fèt paske otomatikman ou rankontre a Le Senyè Jezi Kris, li chanje w. Amèn wi. Alelouya. I fò sa, Antwàn. otomatikman ou vini aksepte l, ebyen gon chanjman radikal. Spirityèlman ou chanje. Ou pa ka di ke lontan ou te konn dedouble, retire po, pale moun mal, ebyen konnen w toujou wè w sou do kay moun. Ou toujou ap manje bèt nan dòmi. Gon travay ki poko fèt frè m. Ou te yon malfètè 1, Avan w te konvèti, e kounye a w vin konvèti, w aksèpte Kris, ou toujou wè w rete nan malfètè. Ou toujou wè w ap pale moun mal. Ou toujou wè w ap tann pou dbon moun. 1, Gen yon travay ki poko fèt, frè m. Paske depi w rankontre levanjil la, ou pa t wè sa k te pase? Yo pale de yon pèp Izrayèl kon kontribisyon ki se Zache. Zache, li tande parle de Jezi Kris. Pandan ke li tande parle de Jezi Kris ki salvè, li te gen, li te peti tay, li monte yon pye bwa. Amen. Glory to the Lord Jesus name, Antoine. Ok my God every bless you. E pandan ke Zache li te vle wè le Senyè, li te vle rekonèt Jezi Kris. E li te gen peti tay. Sa l fè? Li monte yon pye sikomò. Pandan l monte pye sikomò a, ki sa k te pase? Li bezwen pou l kapab wè Jezi Kris la. Paske poukisa? Otomatikman li wè Jezi Kris la, li konnen ap gen yon chanjman radikal, yon chanjman espirityèl ki fèt nan lavi l. Amèn! Alelouya! Otomatikman li chanje davi, li chanje konpòteman an. Ebyen, li monte sikomò a. Jezi rive anba pyebwa a, li di, Gade, Zache, a twa de desandr. Ok a toi de desandre aujourd'hui je vais a ta maison ok otomatikman zache tande pawòl la li at de desann li rantre loske li rive lakay lakay zache ee moun yo disip yo tonbe pagle yo di poukisa lale lakay yon nonm pechè merci deske davwa partaje merci. Merci merci merci d'avoir partagé yo di poukisa li chwazi ale lakay yon pechè lorsque l rantre zache kisa l di li di seigneur ou konn sa ak tout moun mwen te fè tò du tort kisa k vin pase map ba yo 4 fwa la valeur de sa mwen te konn pran ki pa pou mwen. Oh glory to the Lord Jesus name Dios grande y poderoso Altísimo Dios Dios de la gloria Dios eterno Dios transforma Gloria a Deus Otomatikman Zache wè Jezi Kris rantre lakay li Sak pase Li di map bay 4 fwa la valè de sam te konn pran ki pat pou mwen Poukisa paske sovè a rantre lakay Zache Li enposib menm a la nati pou rankontre Jezi Kris pou pa chanje. Li enposib pou te konn fè zewo tounen nèf, sis tounen nèf, en, pou te fè zewo tounen nèf, epi pou konvèti pou rankontre Jezi Kris, pou rete menm jan an. Li enposib. Li enposib menm a la nati. Otomatikman Jezi rantre, vin gon transfòmasyon ki fèt. Alelouya praise him the Lord glory to the Lord Jesus name glory glory to the Lord long time alelouya otomatikman chanjman sa pa fèt Jezikri pa nan ou vre ou nan manti ou nan manti paske poko janm gen moun ki rankontre A le Seigneur Jesus Christ poul pa gen yon chanjman sou ou toujou ou konvèti ou toujou renmen ay lakay bòkò ou toujou nan dedouble sa poko fèt ou te konn vòlè ou toujou ap vòlè ou poko konvèti ou te konn pran tabak ou toujou ap pran tabak an kachèt ou te konn jwe bòlèt ou toujou ap jwe bòlèt monchè ou poko rankontre Jesus paske moun ki rankontre Jesus yo li chanje moun ki rankontre Jesus yo. Li gon janl ye gon janl aji gen la ki pa lam kòm pastè hein m paka pran pòz map ede pitit moun map ede jèn fi sa epi se fanm mwen mwen fèl jete pitit ou paka yon fanm bouzen kap vann chèw pou gen lajan pou toujou rete nan bouzen li enposib depi ou rankontre Jezi Christ ou pakab vann chèw ankò. Non non non non Jezi pat paske pa gon moun ou wè ke ki te konn vann chè li sil pa chanje ka prale kote Bondye wa ou konnen apokalyps 22 vèsè 14 15 lan nan vèsè 15 lan li di deyò chyen lè deboche lè zidolatre kikonk èm e pwatike le mansonj li pap eritye wayòm syèl la. Li enposib frèm, li enposib zanmi, ou menm kap tande pou nan limen chandèl ankò. Li enposib pou rankontre Jezi pou ap di wete po mete po. Li enposib pou rete nan bizango. Li nan enposib pou ap dedouble. Li enposib pou nan tann poud pou moun pandan ke ou rankontre Jezi. Nan ansyen viw la se sa ou te konn fè e ou toujou rete nan mete poud pou moun, pale moun mal. Si w wè ke avan ou te konvèti lang ou te konn long. Ebon vin konvèti lang lan toujou long konnen ou poko aksèpte Kris tande. Ou mèt al mande mèt levanjil la si ou konnen se manti map baw. Si ou konnen se mwen ki mal kanpe al mande mèt levanjil la. Di Jezi men mesye sa pale la eske se pa vant li ki plen. Ok di senyè petèt ou ka wè mwen mal kanpe ou menm ou pi byen kanpe di Jezi mesye sa pale yon pawòl eske sa lap di a se vre kotel jwenn li ou di mwen eske se pa diri misye manje. Eske pa vant li ki plen hein se pa vant mwen ki plen ki fè map pale konsa map diw sa ouvètman depi ou wè ou toujou rete nan bouzen map di sa ou nan dilatasyon jèn fi mezanmi mezanmi mezanmi ou te lekòl ou twonpe manmanw ou twonpe papaw ou twonpe kouzenw ou twonpe kouzin ou twonpe nyès ou twonpe neve pa gen moun ou pa twonpe ou son kat make lòte nan mond lan ou vin jwenn Jezikri epi ou toujou kenbe menm metye a. Depi yo wè w yo gentan wè w se toupiyay la, se piyay hein. Depi yo wè w tout moun anvi goute, ou te konn renmen goute, ou son jèn fi, ou twonpe manman w, ou twonpe papa w, ou twonpe frè, ou twonpe sè, ou twonpe kouzen, ou twonpe tantin, ou twonpe tonton, pa gen moun ou pa twonpe an, ou vin aksepte Kris, ou ap chante nan koral, ou ap chante nan koral epi w toujou ap bay goute toujou. Ou tou ap chanje nèg tankou ou tou ap viv tankou tankou se chyen chyèn chyen an pa gade sil gen moun e si pa gen moun depil bezwen monte lòt lay voye pye sou li moun legliz pa ka konsa non sou chanje fòm sòti nan nati chyen an gen bagay ou wè ou fè son ti chyen kanndan ou gon bagay ou wè ou fè son ti chyèn kanndan ou kòm kretyen. Se sa 1 Pyè 2, 22 di, Lave manman kochon an, benyen l, mete rad sou li, epi nan yon ti tan, ou wè ke l al benyen nan labou santi a. Rad blan sou li, bèl rad sou li, epi apre kwa, l al lage tèt li, plonje, l ap pase byen santi bon avèk bon pafen, li wè yon tou labou santi, lage tèt li ladan l ankò. Sa sa vle di? Sa vle di manman chyen an te vomi aprè vomi an li retounen l bwè vomi ke li te vomi an. Se sa sa vle di wi. Yon moun ki te konvèti ki pat konn jwe bòlèt, ki te nan bouzen, hein, ki tap twonpe madanm ni. An kounye a mezanmi an nou serye. Ou wap chante nan koral la. Avan w te konvèti ou te konn twonpe mari w. Ba Maria manti. Ou di Maria wal nan jèn epoutan ki kote wale wal kouche avèk yon nèg. Se vomi sa w te vomi ou retounen ou bwè l ankò wi. Se yon ti chyen k anndan w. Depi wap fè sa ou poko konvèti. Merci Fonisa, Antoine. 2 Koretyen 5 vèsè 17 Si kèlken èt an Kris, il èt yn nouvèl kreyati, lèchoz ansyèn son pase, vwasi tout lèchoz son deveni nouvèl. Si wè w pa nouvèl, konnen ke sa ponkò fèt. Ok. Gen bagay w ap fè son ti chyen k anndan w, son ti chyèn k anndan w, se pou w chanje. Hein. Ou pa ka te konn tann poud pou nou toujou legliz la, ou toujou anvi fè mal, ou poko konvèti frè m. Levanjil de Jezi Kris lan pa mande sa. Amen. Levanjil de Jezi Kris lan ou pa ka konsa frem ou pa prale nan syel konsa ou pa ka te nan fwa masonri e se si e ke gon il existe des pasteurs occultisme des pasteurs occultisme yo legliz la yo fin preche evanjelis yo fin preche yo gon chanm sekret ni madanm ni pitit pa ka rantre andan chanm sa se selman pasteur a Epoutan lè pastè a fin preche kisal gen gon ti bokit ki plen san se san imen lap bwè si ou nan eta sa ou prale nan lanfè bonè bonè lanfè a siw pa repanti sim pa repanti lanfè nou an fèt apa paske depi ou rankontre ak nonm sa obligasyon ou gen pou chanje tande frèm obligasyon ou genyen pou chanje si ou pa chanje konnen sa monchè sa Dye pa responsab wi. Dieu pa responsab ok se leur pou ke nou chanje davi sè leur pou ke nou chanje konpòteman sè leur pou nou chanje atitud paske jezi kris lap retounen to ou ta lap retounen prepare pa prepare prè pa prè bay manti pa bay manti dedouble pa dedouble gen moun lè ou wè legliz la li fin adore li ranpli lap pale lang epi gon tou djab wi gon mouchwa rouj lakay la wi. anba matla andan matla kote kouche anba li fon gro trou epi gen ti boutèy wi gen fanm ou wè la kap adore dam misyonè ki gen rale mennen vini sam di se sa chita tande wi lap lonnen mari a wi gen nèg ou wè la fanm ki lan mennay vòlè li te vòlèl wi nan maji li te pranl wi i legliz la li poko janm bay fi a verite sa non poul kapab padone non se sa li di nan jak chapitre 4 la nan jak 5 16 wi. Li di an nou lè lòt konfese peche nou, sèt alò peche nou an ka padone. Oh glory to the Lord oh Jesus name praise him the Lord nom times ok hein wi moun pa renmenm men mwen map fè travay mwen si lontan hier yo vann mwen nan djab 2 fwa poum peye gaj djab paka manjem. Hein mwen pa mouri dyab paka manjem paske plan Bondye te sou lavim mwen te konn ap sèvi gwo lwa mwen soti nan bitasyon hein ebyen konnya Dye fèm gras pa levanjil pa mwayen de levanjil pa le biyè san de Jezi Kris tan ki a ete vèse su le bwa ze fam du kalvè mwen rejenere mwen restore epi poum kontinye nan sèvi dyab ankachèt gran nonk mwen vann mwen nan dyab de fwa. Dyab pa ka manje m li dejwe m dizan, onzan mwen nan lari ap rale tine rale siman nan tounen m epi pou kounyeya Jezi fè m gras li restore m epi pou m toujou rete nan menm sitiyasyon sèvi dyab an kachèt men nou mechan kè nou di nou ipokrit. Koman moun legliz fè ipokrit konsa. Koman w fè ipokrit konsa. Wap karese lot la wap bay bel akolad epi se ou kap tann pyej pou li. Ou ak mesye a ou pa renmen l wap pale mal pou li. Ou marye ak dam nan ou pa bezwen l wap maltrete l. Se kras dan ou wè l genyen. Se de twa moun ou wè l gen Miami. Ou konnen lè ou bare li ka voye yon machin li ka voye sesi ou avè l. Epi se maltrete wap maltrete wap pran kob lan men wap nouri lot fanm. An verite si w pa repanti fèl ou pral pete. Ou pa bezwen mesye a wap maltrete l hein ou pat bezwen l poukisa w te marye avè l kounye a se lòt nèg wap pran sou li se lòt fanm wap pran sou li fèl ou pral pete tande frè. Fyèl ou pwal pete tande zanmi si ou pa repanti. Fyèl ou ap pete bonè avèk anpil doulè e ou ap soufri anpil anpil anpil epi pou fyèl ou pete. Ou gen pou pase anpil, ou ap maltrete malerèz la, ou rantre ou pran pòz ou te nan koral e ou konnen byen se dyab la ki te mennen ou la, son travay ou ap fè se dyab la k mennen ou nan asanble a pou kapab konfonn pitit Bondye. Epi wal pran frè a kap fòse pou fè levanjil ou fèl prèske paka priye ankò ou konnen byen sa wap fè a ou mèt tann to ou ta wap jwenn ak mèt levanjil la mèt levanjil la ou pral jwenn avèl dakò wap jwenn avèl ou mèt tann ou konnen ou pat bezwenl men ou marye avèl pou fèl soufri ou mèt tann mèt levanjil la gen pou frapew li gen pou avan mouri lap rache tout dan nan bouch ou tout dan nan bouch ou gen pou rache degrennen tonbe atè ou mechan. Epa Bondye ou ta fè sa. Pou sa Bondye fè pou ou, pou kote sòti avèw se pa sa ou ta bay. Se pa sa ke ou ta remèt. Ou mechan kèw du anpil. Ou gon kè lanfè e ou bezon kè de chè. Ou bezon kè de chè. Amen. Ou gon kè lanfè, yon kè de pyè. E se pou repanti si non fyèl ou pral pete talè konsa. Ok ou gen pou sispann sispann fè frè a soufri sè a soufri sispann maltretel paske gran jou senyè a li pa lwen rive ok ou pa kab viv nan sitiyasyon sa ou pa kab viv nan fason sa avèk yon moun li enposib. Ou pa ka legliz a wap dedouble toujou gen twou lwa ou twou djab ou pandan se tan ou legliz fyèl ou gen pou pete si ou pa repanti Bondye baw dat li baw fason pou repanti ou pa janm vle repanti non mèt tann wap jwenn avèk mèt levanjil la talè konsa e m ankouraje nou lè a preske rive le gran jou du seigneur. N'est pas trop loin pour être arrivé. Gran jou Senyè a pa lwen pou l rive. Se pou w repanti, se pou w chanje konpòteman, se pou w chanje atitid. Sinon, Mèt levanjil la pral vini konsa. Paske nan Sofoni, premye, Sofoni 2, li di gon bann lajan w ap fè nan movèz kondisyon. Ou pral konstwi de gros mezon, w pap menm gentan pile anndan kay la. Fyèl ou gen pou pete, tande. Si w pa repanti, Jezikri ap retounen. A bon atandè sali, Jezi Kris ap retounen. Jezi revyen trè to. Repantevou ka le wayom dè sye è pwoch. Shalom shalom ke Dye vou swa favorab paske mèt levanjil la ap retounen pou tout vagabon vagabond ki pwan pòz yo nan levanjil yo abiye aparabman aparans yo twonpe moun mèt levanjil ap retounen ke Bondye beniw.